Pa janm fè moun ki te zanmi w, ki pa zanmi w ankò konfyans. Padone pa vle di w bezwen yo tonbe sou ou. E pa janm fè moun ki nan mitan w, ki toujou ap pale ak moun ki pa zanmi w konfyans non plis tou. Anpil fwa, gen anpil nan yo se enmi kache. Gen bagay ke w pa wè avèk zye w konsa konsa. Fok ou trè spirituel poul wèl. Ebyen pa bliye m pale w, pa janm fè moun ki te zanmi w ki pa zanmi w ankò konfyans, e pa janm fè moun ki zanmi yo kap vin sou ou konfyans non plis. Mph. Ap aprann nan lavi a. Tchao. Nan lavi, ou pa bezwen tout moun pou renmen w. W ap jwenn de twa grenn ki real ki renmen w. Lè ou jwenn yo, pa fè yo pase mizè. Renmen yo, aksepte yo, ankouraje yo, e mete ansanm avèk yo pou yo pouse pou pi devan. Hi! Mwen rele Daphne Laguedel, travayèz sosyal antreprenè. Jodi an m pase pou m di w gen yon pakèt bann moun ki toujou di w konsa ke yo vle w fè siksè, yo kontan pou ou lè Lè lè w pral fè si se pou Bondye beni w, se pou Bondye vide gras li sou ou. Ebyen bon m di w, gen anpil se di yo di l nan bouch, kou siksè kòmanse tonbe bò lavi w, ebyen yo premye anpil nan yo se premye moun ki toujou ap rayi w, ou yo premye moun ki toujou ap ba w pwoblèm. So jodi an m pase la pou m di w pouse pou pi devan no matter what paske bon m di w lè w mouri pa gen pou yon sèl moun ki pral avè w nan sèkèy la. Tout moun gen ap di kòman w te bon moun y ap di w rest in peace everything. But anpil moun pap pran plas ou a so dèfò fè sa ki bon pou ou. Mwen se Daphne Lagodel ou kapab toujou jwenn mwen nan 215 302 42 45 or ale nan daphnelagodel pwen kòm si w bezwen plis enfòmasyon. A la pwochèn. Bonsoir se Daphne Lagredel mwen pase la poum fèw konnen gen moun ki vin nan lavi w yo vini yon sezon Chak sezon yo vini, yo pote yon bagay pou ou, e apre sa yo fin pote pou ou a, yo prale, yo pap rete. Li enpòtan pou w konnen egzakteman nan ki sezon w ye nan lavi pa ou anvan ou ouvri ou menm, ou bay tout enèji w avèk moun ki pa bezwen w nan lavi yo. Li enpòtan pou w kapab konnen kòman pou ou kapab jere enèji w, paske enèji w se yon bagay ki enpòtan. Li ou dwe konnen ki moun ki nan anviwònman ou paske anpil fwa moun ki nan anviwònman ou yo pa pote lapè, yo pa pote lajwa, yo pa pote konpreyansyon, yo pa pote lanmou men yo plis pote pwoblèm pou ou. So map di w konsa ke nan sezon ke w ye kounya la, ki sezon ou ye ladan l? Eske se moman kote wap pase mizè? Eske se moman kote ou gen lajwa? Eske se moman kote ou nan batay? ou gon moun kap pèsekite w, nan ki sezon yo nan lavi w kounya. E youn nan bagay pou w dwe konnen ke nan nenpòt sezon ke w twouve w nan lavi, li pap rete konsa. Bagay yo pap rete konsa, yap chanje. Pa gen anyen ke wap simonte kounya ke w paka ki paka chanje. Pa gen anyen ki pèmanan. Tout bagay yo, yo tanporè. Yo sèlman pèmanan si se ou menm ki dakò l pou yo rete pèmanan. Nan nenpòt sa w twouve w, genyen yon pòt pou sòti, genyen yon solisyon ladan l. Se ou menm ki pou mete w deyò, se ou menm ki pou kapab kalkile, konprann, gade nan ki sezon w ye e kòman pou w sòti. Pafwa sòti w lan w pa ka sòti pou kont ou, pafwa s on moun ke w dwe rele pale avè l ki pou ede w sòti. Pafwa se yon moun ke ou dwe tekste pou di map mouri, map nwaye mwen bezwen pou ede m pou m pouse pou pi devan. Pa janm panse nan lon pwoblèm gen moun ou fòk ou fè atansyon kote ou prale nan anviwònman yo men gen moun tou Bondye ap plase sou wout ou nan sezon pa w la pou l kapab ede w pou l kapab ede w pouse pou l kapab ede w avanse ebyen pou m di w Mwen menm, mwen te gen yon sezon nan lavi pa m, lè m te fèt vin isit Ozetazini, sa pral gen 23 zan de sla, ke mwen te nan sezon pa m, sezon san papye, sezon pa t menm gen sa k rele tps, sezon ke bagay yon ti jan te difisil pou mwen. Ebyen bon m di w, nan sezon pa m nan, Li te gen pa manje ladan l. Li te gen pa dòmi ladan l. Li te gen kriye ladan l. Li te genyen imilyasyon ladan l. Li te genyen anpil bagay ladan l. But ou konnen, mwen pa t janm, janm, janm bese le bra. M pa t janm abandone. M pa t janm kite anyen nan vi sa fè m panse ke mwen pap ekstraòdinè. Mwen pap yon fanm de valè. Mwen pap yon fanm ki vle kote m vle rive a se la m vle rive. Banm diw, gon kote w pral rive nan lavi w, lè Bondye pral fè gras ak benediksyon pral kòmanse tonbe pou ou, gen moun ki pap renmen sa, gen moun ki nan ki ap nan anviwònman w ki pral vle kraze w, ebyen banm diw ti pawòl se moman sa pou plis kanpe, kanpe djanm, kanpe solid, paske wòch lan, wòch solid lan se Jezi l ye, depi w ladanl ak tout kè w, depi w fèl konfyans pa gen anyen ke l pap fè pou ou. Nan sezon pa m nan, ok, m te ladan l lan, pòt yo vin ouvri pou mwen, menm si se te apre dizan. Men, ban m di w, nan sezon ke w ye a, ou pa p rete ladan l. Li pa pèmanan. Li pa pèmanan. Kwè sa. Mwen rele Daphné Lagredelle. Si w ta bezwen enfòmasyon, ou kapab rele ofis mwen nan 215 302 42 45. Mèsi, a la pwochèn.
Pafwa, ou nan yon sitiyasyon, ou twouve ke li nòmal pou esplike tout moun sa k ap pase nan lavi ou. E ban m di w, lè w nan moman ki pi difisil yo, mete sou jenou w priye. Si w pa ka priye, rele yon moun ou konnen ki ka ede w priye, priye. Si w pa ka jwenn youn, ban m di w sa pou w fè. Pale avèk yon etranje, yon moun ke w pa konnen menm menm menm menm menm. Esplike l pwoblèm ou. Paske gen de anpil fwa, se nan moman pwoblèm ou yo ke ou gen moun k ap vin chita bò kote ou, ebyen le lè sa l pral pale ou pi mal. Olye l vin pote soulajman nan lavi ou, ebyen se destriksyon l pote. Gen moun nan lavi ou, nan anviwonman w, se chak sa w gen w bagay ki pa bon, se lè sa yo kontan, yo bò kote w. Kou afè w ap mache byen, yo rekile de ou. Prete atansyon. Tchaw!